Banm ankouraje yo pou subscribe, renmen video sa, fè kòmantè, patajel ak tout moun ke ou konnen, depi ke ou panse yap benefisye. Aprè ke Lèzetazini te anvayi Venezuela e ranmase Prezidan Nicolas Maduro, Pandan ke nap pale la a, Maduro avèk madanm li nan prizon Ozetazini. Aprè sa, US ansanm avèk Izrayèl anvayi Iran, touye lidè siprèm Ayatollah Khomeini. Kounye a la a medam e mesye, Kiba. li nan lis peyi ki dwe tonbe. Yè, Trump te reyini avèk anpil lidè politik Ozetazini e te gen anpil gwo lidè tou ki te fè pati de kominote kiben an Ozetazini. Yo te reyini pou yo pale nan yon bagay ke Trump kreye ki rele Shield of Americas. Nou va pale de bagay sa yon lòt lè. Men, pandan rankont sa a, prezidan an deklare, Kiba, li prèske tonbe. Li di ke Kiba pa gen lajan, yo pa gen lwil, Yo gen yon move filozofi, yon vye rejim depi lontan. Si yo pa fè yon dil, yo pral peye. E medam e mesye, jodi an la a, otorite kiben yo pa konnen kisa pou yo fè. E selon sa ke n tande, a nenpòt kèl moman, nou kapab tande Lèzetazini antre. nan Kiba e ranmase lidè sa yo menm jan yo ranmase Nicolas Maduro. Sa vle di jodi an la a, lidè kiben yo dwe negosye avèk Lèzetazini. Pa gen chwa. Fidel Castro pase dè e dè zane pou wetire enfliyans dè Etazini nan Kiba. Li sinye alyans avèk Inyon Sovyetik, resevwa tout èd li dan Larisi. Men Fidel mouri Rèv li an pa janm reyalize. Jodi an la a, anba Donald Trump, Kiba kapab vin antre anba Lèzetazini, bagay ke Castro pa t janm espere.

Cuba pa gen lajan, yo pa gen lwil. Yo te konn resevwa lwil avèk lajan nan men Venezuela, men jodi an la yo pa kapab resevwa anyen nan Venezuela. Si tèlman pa gen lwil, pa gen gaz, avyon pa kapab vole. Si yon moun ta antre nan Cuba, fò l ta kite avyon l lan dèyè paske l pa kapab soti. Trump ap dekrive eta peyi Cuba jodi an la. E medam e mesye sa ke lap di la, se pa yon mansonj se yon reyalite. Sonje m toujou konn ap esplike nou mizè ki gen nan Kiba. Bagay yo difisil. Now, tande byen medam e mesye. Moun kap koute m souvan, Le pli souvan, mwen pa jwenn anpil zanmi ki dakò avèk jan ke m pale nan politik entènasyonal. Lè m ap pale de reyalite yon seri de peyi, espesyalman nan Karayib la, peyi ki sitiye nan loksidan, e anpil moun toujou di, Frè Abner, Se paske ou pa konprann politik entènasyonal. Peyi sa yo, yo souveren, yo ka fè sa ke yo vle, jan ke yo vle l. M sonje yon lè m t ap diskite yon deklarasyon ke yon politisyen ayisyen te fè, kote ke l deklare li te vwayaje nan peyi Larisi e li t al pale avèk Vladimir Poutine pou te antre an Ayiti pou ede yo. E mwen te di, deklarasyon sa a li pa gen sans ditou. Li se yon mansonj san parèy. Pa gen kote nan mond lan Larisi pwal antre an Ayiti. Li enposib, tout se blòf. Li pap kapab fèt. E sonje byen medam e mesye, mwen t ap pale konsa nan yon moman kote ke nou pa t menm konnen, jodi an la a, ke sa t ap fèt. Se paske m konnen trè byen ke Lèzetazini p ap jamè, jamè lèse yon lòt peyi ki pa nan zòn sa a antre ann Ayiti. Sa k pase nan Kiba a p ap fèt ankò nan yon lòt peyi nan emisfè lwès la. Mwen konnen sa. E Mwen pale konsa paske m konnen trè byen medam e mesye, bagay sa ki rive nan Kiba a, relasyon Kiba avèk Inyon Sovetik, pa p janm fèt ankò avèk yon lòt peyi nan zòn sa. Li pa p fèt. Lè Etazini ap pran kontwòl nenpòt peyi, y ap touye tout lidè yo. ki ta panse ke yo pral fè sa. Sa m di w la se yon verite. Eske m dakò avèk filozofi a? Non, mwen pa dakò avè l, men fò m di w li. Paske se sa ke li ye. Ankò, sa k rive nan Kiba a, pa p janm rive a yon lòt peyi nan zòn sa a. Pa gen lòt peyi ke US pwal lèse antre e mennen la Risi la a. Li pap fèt. Wap kofre. Pèp ou ap soufri. Grangou kap fini avè ou. Se sa kap pase nan Kiba la a. Donk, lòske m deklare ke Ide ke Ayiti kapab deside pou l al chache lòt peyi pou antre lakay li, mwen di, mantò, an bon kreyòl. Li p ap kapab fèt. Alò m konprann agiman an. US pa ede Ayiti. US se abize l ap abize Ayiti. Men poukisa l pa lèse yon lòt peyi ede Ayiti? Men medam e mesye, tande byen, Lèzetazini gen yon anbisyon, pouvwa e kontwòl. Li pa sousye de soufrans ou. Se ou menm ki pou konnen kijan pou aji nan jan ke w ye la. Oubyen si w pa kapab, mare pakèt ou, al nan yon lòt zòn ke yon peyi. Men si w la nan Karayib la la, ou dwe mache selon lòd grand pwisans ki nan zòn nan. And they want to negotiate and they are negotiating with Marco and myself and some others and I would think a deal would be made very easily with Cuba.
Y ap negosye. Yo pa gen chwa. Fòk yo negosye. Y ap negosye avèk mwen menm, avèk Marco Rubio,

Depi m timoun mwen tande pale de Kiba. Mwen menm tou. E Kiba se yon dezast. Selon sa ke m aprann, Kiba, yo sou dènye pye yo. Sa vle di, yo preske mouri. Yo preske fini. Pa gen anyen ki kapab leve Kiba kote ke li ye a.

Cuba a pap pran anpil tan. Li di petèt Marco Rubio ka pran 2 jou konje oubyen yn è de tan oubyen 2 zè de tan pou l al regle zafè Cuba. Poukisa? Paske medam e mesye selon sa ke n tande lè lidè nan peyi Cuba deja dakò pou yo fè yon deal pou yo anpeche Envazyon dè Etazini. M vle pou nou konprann. Selon sa ki nou aprann, lè lidè nan peyi Kiba deja dakò pou yo jete ide revolisyon ke Fidel Castro t ap pouse a. Bagay kote ke se avèk Larisi yo pwal asosye. Bagay kote ke yo pa gen yon relasyon avèk Lèzetazini. Bagay kote ke yo gen pwòp sistèm yo. Non, sa pa dwe fèt ditou. Pandan ke n ap pale la, rèv Fidel Castro a, li prèske mouri. Paske, medam e mèsye, lè lidè nan peyi Kiba reyalize reyalite a, yo wè reyalite a, yo p ap kapab reziste, ekonomikman pa gen lajan nan sans sa yo dwe negosye avèk la grand pwisans nan zòn sa ki se Lèzetazini Damerik. That will be an easy one but it will be the entire region that we are doing that. Many of you have come today and they say I hope you can take care of Cuba because you have had problems with Cuba right you mentioned I was surprised but Four of you said actually could you do us a favor take care of Cuba. Nan nou tande prezidan deklare se tout rejyon an yo pral fè sa. Tout rejyon an. Si gon peyi ki sitiye dan lamerik di nò ki anba enfliyans dèzetazini peyi sa yo, yo tout pwal pase nan menm sa ke yo rele reòganizasyon. Medam e mesye, m pa konn si nou sonje, mwen te pale de yon bagay ki rele doktrin de Manwo, petèt sa kapab genyen de twa mwa, mwen te pale de bagay sa ki rele doktrin de Manwo. Kote ke Lèzetazini vle re-etabli filozofi sa a, Doctrine de Monroe, kote ke l deklare US se li menm ki gen enfliyans dan Lamerik di Nò, lòt pwisans pa dwe mete pwent pye yo dan Lamerik di Nò. E nenpòt peyi tou ki nan zòn sa a ki ta eseye envite, ouvè pòt li pou lòt pwisans li se ènmi Dèzetazini. Ban m repete l ankò, Doktrin Monroe sa a, li etabli Lèzetazini kòm chèf siprèm, sa vle di yon peyi pa gen dwa al chache yon lòt pwisans kèlke pa pou l mennen l la a. Se sa sa vle di. Ou kapab gade l